Hello mesdames et messieurs, nou salye w, mèsi e deske w la avèk nou. Jodi nou ta renmen pale de pitit nou e m konnen gen anpil fwa w ap mande tèt ou kesyon eske ou fè sa ou dwe fè jisteman pou kapab e pwoteje pitit ou oudimens pou kapab anpeche enmi Pou moun ki pa renmen pitit ou jisteman pou yo kap pou yo pa detwi timoun ou yo. Epi ou konn ap poze tèt ou kesyon tou nan ki e domèn oubyen nan ki area e jisteman ou te kapab voye zye ou avèk atansyon kòmsi pou anpeche e ke pitit ou egzakteman detwi pa mechan e ki genyen nan lavi yo. nan mond sa. Alò, sa m ta vle di w jodi a, pandan ke gen anpil moun ki kapab vrèman renmen pitit ou, ki kapab apresye pitit ou, e ki ta vle fè tout sa yo kapab pou fè timoun yo gen siksè nan lavi a, men gen anpil tou, objektif yo, e jisteman pou se pou yo kapab fè timoun yo pa gen oken siksè, oudimwens pou yo kapab detwi lavi timoun yo. Lè nou di detwi, se pa senpleman detwi espirityèlman, men se detwi fizikman. Detwi kòmsi yon fason pou timoun nan li menm pa janm anyen nan lavi li. Donk, ki sa ou menm kòm paran, e ou di mwenske yon manm de fanmi an, ki sa ou menm ou ta dwe fè egzakteman e pou timoun yo vrèman kapab dizon depase tout e e tantativ ke mechan yo ap fè kòmsi pou detwi timoun yo. Kisa nou menm nou ta dwe fè nou menm? Kisa ou menm ou gen nan tèt ou pou w kapab anpeche timoun yo e tonbe kòmsi nan yon seri de pyèj konsa ki kapab anpeche yo vini sa yo ka dwe vini demen an? Ou kapab poze tèt ou kesyon pou di nan ki sa ke yo kapab detwi pitit mwen. Yo kapab detwi pitit ou, kòmsi lè pa egzanp yo anpeche ke yo menm yo akonpli yon travay ke yo ta vle akonpli nan lavi yo. Yo ka detwi pitit ou tou lè pa egzanp yo fè ou konnen ke lekòl pa enpòtan pou yo menm. e yo ka detwi yo egzakteman lè pa egzanp yo detounen yo jisteman pou yo kapab fè chemen ki dwat la. Yo kapab detwi yo tou lè yo fè yo konnen ke pa gen okenn lòt moun ki gen enpòtans nan lavi a ke yo menm sèl. Fwa, mechan anpil fwa li detwi pitit ou lè l fè l konnen ke depi obstak rive nan lavi yo pa gen lòt bagay pou yo fè se detwi. pou yo detwi tèt yo. Anpil fwa yo di yo konsa kòmsi pa menm pran yon ti pwoblèm, pa menm pran yon ti obstak tiye tèt nou paske nou pa dwe fè fas a pwoblèm ditou. Veye timoun nou kòmsi pou zanmi pa fòse yo pou yo antre nan itilize dwòg. Oudimwens pou yo vann dwòg. Ki jan ou kapab anpeche ke yo detwi timoun ou? Pale avèk yo sou tout kalite sijè. Jisteman ba yo konsèy. Kontinye ba yo enstriksyon sou tout bagay nan lavi a ki kapab vrèman e fè yo tonbe nan mond pèvè sa a. Konseye pitit ou Enstwi yo pou yo kapab poze tèt yo kesyon, fè analiz, avan ke yo fè, ou di mwens avan ke yo pran yon seri desizyon nan lavi a. Fò yo reflechi. Nou vle di, reflechi avèk pèspikasite, kòm si pou desizyon y ap pran an, kòm si pou yo klè, klè sou desizyon ke y ap pran, san yo pa gen dout de desizyon ke y ap pran nan lavi yo. Kisa m te ka vle di w la ankò? M vle di w ke sonje ke se ou menm ki vrè konseye pitit ou. Sonje ke timoun yo se envestisman w ke yo ye. E sonje tou kòmsi ke tout sa ke yo genyen pou yo fè nan lavi a kapab depann de sakrifis ke ou menm ou fè pou yo menm jodi a. Kòmsi rezilta demen an. kapab se fason ke ou menm ou veye timoun ou, se fason ke ou menm ou konseye yo, se fason jisteman ke ou pote zye, ou pote atansyon sou yo menm. Sa m vle di w, sa m ta vle di w pou m fini se ke pa twonpe tèt ou pou w di konsa bon tout moun renmen pitit ou, tout moun vle byen pou pitit ou, non gen moun deyò a e k ap vin sou chemen yo. Donk objektif moun sa yo se pou detwi yo. Ou menm kòm paran, ou menm kòm yon manm de fanmi, kòmsi responsablite ou se jisteman pou swiv yo, pou gide yo, e jisteman pou konseye yo lè pa egzanp yo bezwen konseye. Non mwen se Willy Delmas, se te ti refleksyon sa ke nou te gen pou menm, pa bliye ke E pou souskri a chanèl la, chanèl la se The Willy Delmas Channel, se chak samdi a pati de 6 è de laprè midi, se lè sa ke nou genyen yon ti video pou ou. Na wè ankò yon lòt lè. Ovwa!